Mwen gen yon jèn fi mwen rankontre epi pandan mwen rankontre jèn fi an epi mwen di jèn fi an mwen renmen l epi pandan map flannen l mwen te fè djwip mwen gen yon boutèy wiski nan menm map brè epi mwen gen yon gwo chèn lò nan kou mwen yon gwo goumèt lò epi map flannen dam nan. Epi, pandan mwen kanpe devan l, mwen fin ba l tout koze nèt, mwen fin bay tout som ki gen nan Bib la nèt kòman m renmen l. Epi lè l fin di ou fini, li di ban m zo byen. Ou pa ka vini entimide m pou ti kòb ou. Pandan ou gen ti djwed, ou gen ti kòb, w ap fè rizib. E, ekskize m lekspresyon, li di, tan pou m ta pran ou met sou vant mwen, mwen ta pito pran yon chyen met sou vant mwen. Mwen di, a, mwen pa gen pwoblèm, si w renmen yon chyen, e, mwen ka ba w yon chyen. Ebyen byeneme m, jèn fi an prale lakay li, pandan l prale e se yon leson pou tout jèn fi, pou yon jèn fi pa janm joure yon jèn gason e kèlkeswa moun nan ou pa janm konnen, ou pa gade moun sou vizaj pou di moun sa ka malveyan, moun sa ka pa yon bon bon yon moun, moun ki pi pwòp la se ka se li k pi gwo malveyan, moun ki gen plis kòb la ka se li k pi gwo malveyan, sa vle di ou pa gade moun sou vizaj. Ebyen byeneme m, pandan li prale mwen tounen yon gwo mouch Pandan m tounen gwo mouch lan, mwen rapousiv li pou mwen poze sou cheve l pou m al avè l lakay li. Mwen ba li yon obligasyon pou l al lakay li. Lè li rive lakay li pou mwen konnen chanm l ap dòmi an. Mwen fè l rantre nan chanm ni pandan mwen rive lakay li avèk li. Epi lè mwen gade li rantre nan chanm ni, mwen wè chanm ni, li ale. Nan aswè kon l fè minui tapan, mwen tounen yon gwo chen jòn. Mwen ale lakay li, mwen fè 3, mwen fè 7 kout djab nan chak piyon kay, mwen kite yon piyon mwen pa mwen pa jape ladan l, epi mwen pase piyon kay mwen pa t fè jap ladan l lan, mwen pase lòd pou li ouvè. Lè li ouvè, mwen rantre anndan kay la. Lè mwen rantre, mwen twouve jèn fi an kouche, l ap dòmi. an chemiz de nwi, epi mwen monte sou kabann nan, mwen dezabiye l, mwen retire kilòt sou li, mwen monte sou kabann nan, mwen kòmanse byen avèk li an chyen. Pandan m ap byen avè l an chyen, mwen souke l avèk pye devan m, epi lè li reveye, lè l gade li wè s on chyen k sou vant li, lè l ale pou l re lanmwe, mwen fou on pye devan mwen nan bouch li. E byen byeneme m, pandan sa fin pase, epi kèlke tan, kèlke mwa pase, epi mwen voye kèk zanmi epi m al pase sou katye a tou, pou mwen konnen ki sa k ap pase. E byen byeneme m, lè mwen pase, yon jenn fi ki ansent, li pa konn pou ki moun l ansent, sèlman pandan l ap dòmi li wè s on chen k sou vant li, se non revelasyon l di l te wè chen an men l pa di l se je klè. E byen, konsa li ansent. Paran l te gen mwayen, yo tou pran l, yo tou fon jan pou li, yo depòte l, yo voye l Ozetazini pou l ale. E byen. Kèlkeswa sa w fè, Bondye ap gade l, Bondye pa kontan, Bondye ap pral ba w replik lan. Se konsa mwen jwenn avèk yon lòt jèn fi k ap soti legliz yon bon tan pase, epi mwen rele l pou mwen flannen li. Pandan m ap flannen l, li di m, A, yon jèn gason tankou w, e pa paske ou pa t ka mari m nan, ou pa t ka mennaj mwen. Men, gade cheve nan tèt ou, w ap bwè, ou on fason, ou pa ka jete ta, boutèy tafya al, konvèti, Bondye bezwen ou, petèt Bondye ka fè wout avè ou, epi ou ka vin mari mwen. Epi mwen di, O, kòman ou di eta m nan, sa vle di mwen sal? Li di, Non, mwen pa di ou sal, tout sa l fè mwen, konn si li preche m, mwen pa tande sa l ap di an, paske tout sa l ap di an mwen wè se joure l ap joure m, plis ke l pale m de Bondye. Paskem santi li pale lap palem de Bondye an se vèkse lap vèksem gel pa dwe palem de afè Bondye pou mal konvèti gade etam mwen ta dwe chanje lavim ebyen byenemem mwen diw konn sak pase wè tout sa yo di a bon wè tout sa mwen diw ou paka tande mwen ou paka konprann mwen ebyen bon mwen ale epi pandanl prale mwen diw konn sak pase pa gen pwoblèm Ou wè sa w di mwen an aswè a, ekskize m de ekspresyon, mwen di aswè a w ap anba janm mwen kanmenm. Li di ban m di w se, cheri, si Bondye m ap sèvi an vle pou m anba janm ou, m ap anba janm ou. Men si Bondye pa vle pou m anba janm ou, mwen p ap janm anba janm ou. Epi li ale, pandan l prale, mwen tounen yon gwo mouch epi mwen rapousiv li pou mwen poze nan cheve l pou m al konnen kay li. Lè m pral poze sou cheve l, byeneme m, epi mwen santi gen yon leman k pouse m, mwen pa ka kole sou cheve sèvant Bondye an. Epi pandan Leman an pouse mwen, epi mwen kontinye fè wout avè l. Lè l rive lakay li, li annik parèt, li mete l ajenou devan kabann li, li kòmanse priye, lè l fin priye, li leve li ale pou l al manje, mwen sòti mwen ale. Nan aswè kon l fè 11, 10 è edmi, mwen ale sou katye a pou m al wè jèn fi sa a ki te manke m dega pou m konnen kisa l peze. Epi pandan mwen rive, Lè mwen rive mwen twouve tout moun ap bay blag sou katye an. Mande ap bay blag sou katye an, mwen di kèt sa kap pase mwen ale mwen fon ti vire map bwè tafya, map bwè wiski, map fimen sigarèt mwen aprale fè ale vini epi moun yo kontinye bay blag. Mwen ale mwen fon ti tan. Lè mwen retounen ankò li vin fè onzè edmi konsa, onzè e pou onzè edmi. Lè m parèt mwen twouve moun yo kontinye ap bay blag mwen di kèt moun yo banm pwoblèm pou mwen fè zafè mwen. Ebyen byeneme menm kote an mwen tou pase. Yo yon lòd, Kounye a pou lapli kòmanse tonbe. Menm kote an, lapli an kòmanse tonbe. Pandan lapli a kòmanse tonbe, epi tout moun yo kouri rantre anndan kay la. Pandan moun yo kouri rantre anndan kay la pou lapli, menm kote lè yo rantre anndan kay la, yo kontinye bay blag pi rèd. Pandan yo kontinye bay blag byenneme m, menm kote an, Mwen ale nan piyon kay la, mwen fè yon ekspedisyon, mwen pouse yon van nan piyon kay la pandan van an kòmanse ap pouse epi tout moun yo kòmanse ap baye yo gen dòmi y al dòmi. Pandan y al dòmi yon bon ti tan lè vè minui epi mwen tande moun yo ap wonfle mwen tounen yon gwo chen epi mwen ale mwen mwen jape nan twa piyon kay lan lè m fin jape epi mwen fè resèt pou piyon kay la ouvè pou mwen rantre Pandan piyon kay la ouvè yo di mwen rantre konnya pou m al kouche jèn fi anndan an paske l te joure m. Lè mwen rantre mwen twouve tout kay la fènwa. Lè mwen fin, lè mwen twouve tout anndan kay la fènwa, lè mwen rive nan chanm demwazèl lan, mwen twouve yon gwo limyè alimen anndan chanm demwazèl la. Lè mwen voye zye m toupatou mwen pa wè kote limyè a kole, sèlman mwen wè limyè a limen men mwen pa wè. Mwen mèt te pèdi yon epeng anndan m ap twouve l. Byeneme m, menm kote an, pandan limyè a limen, O, lè mwen gade, mwen wè jèn fi an kouche sou do. Pandan l kouche sou do, li gen yon chemiz de nwi blan, li gen yon kilòt blan sou li, epi l ap dòmi, Bib li ouvè bò tèt li. Menm kote an, byeneme m, pandan Bib li ouvè bò tèt li, epi mwen gade jèn fi an, epi mwen souke tèt mwen. Pandan mwen souke tèt mwen, fi a bèl, epi fi a gwo, li gen fòm koka, bèl bagay, li kouche sou do, l ap dòmi. Mwen di, En en, bèl fi sa a! Mwen pap kouche lan chien avan, map kouche lan moun, lèm fini map tounen chien poum fèl sote, poum fèl wè li paka ranse avèm. Men, banm di w, moun kap sèvi Bondye, li pa pou kont li, paske li gen syèl la kap veyel lè lap dòmi. E moun sa, ou mèt te wèl al dòmi isiba pou okipe w, li pap dòmi, se vye kò a k kouche la, men lè nanm nan kouche anlè nan syèl la. Bondye beni w wi. Ebyen byeneme m, pandan nanm ni tap dò, pandan li tap dòmi anlè nan syèl la avèk zanj yo, Dye desann li poul vin wè travay la. Menm kote an pandan mwen t tounen moun anndan kay la mwen met te pèdi yon egui map twouvel anndan an epi m di m pa pran presyon dyab paske mwen pa wè limyè mwen di a dyab paka banm presyon menm kote a byeneme m mwen tounen epi pandan m kanpe epi mwen pral mwen tounen moun epi gon lide k di m en en plis ke l te joure m se an chyen pou mwen kouche m epi mwen t tounen yon chyen mwen tounen chyen epi menm kote a m leve de pye m met sou kabann nan pou mwen retire kilòt sou li pou mwen kòmanse pou mal byen avèl pou paskel te joure menm kote m mete 2 pyem sou kabann nan byen evem mwen pa wè moun menm kote a m sant son men pase li pranm anba vant li levem li frapem atè piu menm kote m tonbe byen evem m anba chaplèt tou lon mwen pa wè moun kap bat mwen an map pran kou mwen pa wè moun mwen ap chèche kote poum sere lè map chèche pòt mwen te pase pou mwen kouri lèm gade tout pòt kay la miraye pa gen kote pou mwen pase pa gen pòt. Bondye beniw wi lè konye a mwen pa wè kay kote pou mwen pase mwen kouri mwen rantre anba kabann nan lèm rantre anba kabann nan lèm gade fren ap vin jwenn mwen pou frennenm anba kabann nan mwen kouri soti paske sèvant Bondye a tout anba kabann li gen sekirite kap veyel byennemem lèm kouri rantre anba kabann nan epi mwen wè fren mwen kouri soti lèm kouri mwen kore dèyè mwen nan yon kwen kay la nan piyon kay la map pran chaplèt map rele anmwe mpa wè moun epi pandanm kanpe epi Epi, Dye pale avèk fi an, li di l leve pou l wè sa k ap pase. Fi an leve avèk Bib li, epi li di Le Sang de Jésus. Li lage Bib la po sou senti m, tankou se yon fè l lage sou senti m. Mwen relanmwe! Menm kote m ap relanmwe, se dam nan k pou te relanmwe, se mwen k ap relanmwe. Byenneme m, li gen yon tonton dam sa a, lè l leve, epi li rale pòt li ouvè l, li di, Kite l sòti m koupe tèt li. Epi kote dam nan te kanpe epi lap li zom epi mwen menm mwen ralon bak konnya mwen pase tonton an lòd paske m gentan wè moun kap pale avèm nan se yon moun menm jan tankoum li ye paske anndan kay la se sèl jèn fi ak te konvèti epi tout moun yo se payen yo te ye ebyen pliske se li menm sèl ki te konvèti ebyen syèl la te detache pou vin goumen pou li nan jou swa sa ebyen byeneme m menm kote Mwen soti, mwen pase tonton an lòd, epi l ouvè pye l, epi l ap tann mwen avèk koulin nan. Pandan l ap tann mwen avèk koulin nan, epi m pase men l lòd anlè a pou m blo, pou men l pa ka desann. Mwen bloke men l anlè avèk yon orezon, pandan m bloke men l, epi mwen kouri pase, mwen charye l, mwen voye l sou do m. Epi sot anlè a mwen tonbe kouri avè l. Pandan m ap kouri avè l, mwen pete pòt, mwen kòmanse kouri avè l. Kounye a se mwen ki t ap relanmre, kounye a e pa mwen k ap relanmre non, se tonton an k ap relanmre sou do m, paske men l sou do yon chyen l pa ka desann. Byeneme m ap kouri. Lè m rive nan yon kafou, mwen leve tonton an, mwen frape l atè, m pete senti l. Ebyen l m fini mò, senti fè mal. Men sèvant Bondye a mwen pa t ka fè l anyen, paske syèl la te entèvni pou li. Byeneme m, kèlkeswa moun ki gen Bondye nan lavi w, kèlkeswa fòm Satan an te pran, kèlkeswa fòm Satan an te itilize pou te kapab defèt ou, men pliske ou gen yon moun, ki pa janm dòmi, ou gen syèl la ki pa janm dòmi, ou gen yon kazèn, ou gen yon biwo, ou gen yon tribinal, ou gen yon avoka ki pa janm fatige, ki toujou kanpe pou ou. Satan pa ka fè ou anyen. Men fò w gen lafwa. Men si w pa gen lafwa, ou mèt konnen, paske movèzespri an, lè l vini sou ou, li vini pou kont li, lè l vini l twouve w fò, l ap rale, men lè l retounen, konnen e pa pou kont li l ap retounen, l ap retounen avèk lòt konpayèl men lèl vini fòl touve ou an konsekrasyon pou Bondye poul paka rantre men si kan ou te fin fon ti kou ou rete nan griyen dan ou mèt konnen lèl sèt retounen sou ou yap fwape dow atè aswè a priyè nou sot fè an kèlkeswa fòm demon an te konn pran nan dòmi poul te konn vin kouchew poul te lage maladi anndan vant ou. E konnya menm, ou mèt mete lafwa ke move zespri sa pa t ka kouche w nan dòmi ankò. Ou mèt gen espwa si w te priye avèk lafwa. Gen fi ki pa ka fè pitit, se pandan yo dòmi, yo wè yon gason vin bi avè yo ke yo chakle nan dòmi. Lè w panse sa va fèt, li fèt vre. Paske mond envizib chak swa, li gen demon ki sot nan mond envizib ki vin bi avèk fi sou tè sa. E gen fi, move zespri a, demon an, byen avè l e li menm konn ansent li menm. E li gen fi, move zespri a byen avèk li nan dòmi e spèm li lage anndan vant li an, ki sa l fè? Li ba li enfeksyon, li ba l kansè matris, li ba l kis ovè, li ba l tout, li ba l fribòm, li ba l tout jan de maladi. E lè sa moun sa, li konn marye, moun sa pa janm fè pitit nan maryaj li. Paske move zespri sa li marye avè w nan dòmi. E gen moun ki kouche nan aswè dèfwa nan dòmi ki wè wap marye e pandan wap marye a maryaj la fèt tout bon vre men si w gen Jezi nan lavi w Dye ka fè divòs la pou ou men si w pa gen Jezi nan lavi w divòs la pap janm fèt pou jis wal jwenn dyab ki te konn vin kouche w nan dòmi an byeneme m. E moun k ap sèvi Bondye fidèl, kèlkeswa fòm, Dyab la te mèt pran fòm mouch, li te mèt pran fòm kèlkeswa, gade, li mèt pran fòm krapo, fòm koulèv, li pa ka fè w anyen. Bondye beni w wi. Mwen gen yon jèn fi, mwen renmen l, pandan m renmen l, papa l se moun k ap sèvi legliz, papa l se yon dyak legliz, e moun ki di li remèt Bondye lavi l tout bon vre anndan legliz, e k ap travay, k ap travay pou Bondye. Pandan m rantre anndan lakou an, mwen achte tout moun anndan lakou an avèk lajan. Mwen achte jèn fi an, mwen achte manman l avèk lajan manman an, mwen pran tèt li, mwen pran jèn fi an. Pandan mwen pran jèn fi an byeneme m, ebyen lè mwen rantre li gen yon moun men sou Katya yo pa konnen m. Men gen yon moun ki wè map fè rantre soti nan katye an, yo swiv, yo wè kote map rantre, epi moun nan konnenm kiyès mwen ye, li rele papa jèn fi an, li di mwen wè yon moun kap kap pale avèk pitit ou an, pote siveyans, nèg sa son nèg ki janw wèl la, li pa ti po gason non, papa di se vre map swiv, li di pitit mwen pitit mwen, mwen pral pranl nan yon pa konprann, epi li rele pitit lan li di èske ou gon moun kap pale avèw, pitit lan di wi papa mwen gen yon moun kap pale avèm, li di si gen yon moun kap pale avèw. Pa pale avèk moun nan lari, mennen l ban mwen. E lè w mennen l ban mwen, lè sa a, moun pap ka fè, pap ka derèspèkte w, paske m ap konnen tout bagay, menm si yon moun ta di m yon bagay, m ap konnen, mwen te deja konnen. E mwen di papa a bon, bonswa. Li di, mwen di l, bon, pa pitit ou an te di pou te, pou mwen te vin kote ou? Mwen te vini. Li di, an, se ou menm k ap pale a pitit mwen an? Mwen di l, wi. Li di, ebyen, pa gen pwoblèm. Li gade m anvan, li wè cheve m, li gade m anlè, li desann anba. Li di w, ou gen Jezi nan lavi w deja? Mwen di, wi, se Bondye ki fè nou tout, wi, m gen Jezi. Li di, non, se pa konsa. Èske ou pran Kris nan lavi w? Mwen di, a, konpè, se Bondye ki fè nou tout. Si e pa Bondye, èske nou te ka la? Li di, e pa sa, èske ou konvèti? Mwen di, non, m pa konvèti. Epi mwen di, li di, oke. Li di, bon, pitit mwen an di w ap pale avè l, men m ap di w yon bagay, al pran Jezi nan lavi w. Ou pa gen pwoblèm, Bondye ka di yon bagay, e pa mwen menm k ap ret a pitit mwen an. Se pa frè l yo k ap ret avè l. Men m ap di w yon bagay, nan fason w ye a, fè yon ti chanje vi w. Mete w yon lòt fason. Epi koupe cheve w, epi pa bwè kleren, pa fimen, epi al pran Jezi, remèt Jezi lavi w, epi pitit mwen an ka vin madanm ou. Mwen prè pou m marye nou. Men si se nan jan w ye a, monchè, m ap di w yon ti bagay, depi jodi an, koupe pye devan pòt mwen an pa mete pye devan pòt mwen ankò epi mwen wont epi mwen gade misye ki dim sa mwen di kiyès misye ye pou misye dim koupe pye devan pòt li mwen pa gen pwoblèm mwen ale mwen rele pitit li an sou telefòn mwen di papaw fèm desepsyon mwen pa gen pwoblèm mwen di kisa papaw fè li dim papam fè jaden mwen di ki kotel gen jaden li dim li gen jaden tèl kote Mwen di a ki lè l al nan jaden. Li di papa m leve depi kat senkè l al nan jaden. Mwen di a ki lè l retounen sot nan jaden. Li di depi l katrè papa m vini pou l al nan sèvis legliz. Mwen di l pa gen pwoblèm. Ebyen a sa pa ka arete nou pale. Byeneme m sa tèlman manje m mwen pa dòmi. M ap veye jou pou m al atake papa a. Nan demen maten, Mwen leve depi 4 è, menm kote mwen leve, m al veye papa a sou wout pou mwen bwote l pou mwen pou mwen pou mwen tchwe l sou wout lan epi menm kote an pou mwen pran nanm li menm kote a pandan m ap prale lè m rive mwen tounen yon gwo kochon mwen kanpe anba yon rakèt m ap veye misye pandan misye ap vini mwen kòmanse ap wonk wonk wonk anba Anbara anbara mwen mwen anbara tèt lan epi misye ap chante lap vini pandan misye ap chante lap vini mwen wè misye a distans ap vini distans pou misye rive sou mwen mwen wè yon gwo boukan dife pase men m pa wè misye Bondye beniw wi chante a toujou rete dèyè boukan dife a pase men m pa wè misye menm kote mwen di m pa ka konprann misye tap mache li toujou ap mache li pa janm rive sou mwen men son boukan dife k pase mwen transfòme mwen tounen yon chyen male paske si se yon kochon misye ka panse kochon an ka vin gate jaden l mwen tounen yon chyen m al kouche devan baryè a pou m veye pase misye mwen kouche mwen kouche m pa wè pase misye lè solèy kòmanse ap leve lè m gade m wè misye anndan jaden an l ap sèkle byeneme m pandan misye ap sèkle mwen di kèt sa k ap pase. Misye barak, genlè misye gen moun sou li, menm kote m di misye gen moun sou li, epi mwen pran yon ti kwen nan jaden an m ap bay misye kontwòl, lè solèy kòmanse leve byeneme m, lè mwen gade, misye ale anba yon touf zèb, li leve zèb lan, li rale yon galon dlo, sa vle di l mete galon an anba zèb pou l toujou fre, li leve galon dlo a pou l bwè, lè misye fin bwè dlo a, mwen di a m tou bon la monchè, mwen pa t ka pran w maten an men kounye a m pran w. Pandan misye vide galon dlo a, mwen tounen yon koulèv, mwen file anba raje a, m ale mwen pwazonnen bouch mwen pou m al debouche galon an pou mwen pwazonnen galon dlo a pou mwen tue misye. Lè m rive kote misye te mete galon dlo a, mwen pa wè galon dlo atè a. Byeneme m, lè mwen retounen ankò, m a la distans, m ap veye misye. Kounye a mwen tounen. Mwen tounen yon rosiyòl mwen kanpe sou yon tèt bya yon tèt bwa map veye misye misye tounen gade pou Dye montrem lap fèm fè rizib misye tounen swaf ankò lal pran galon dlo a menm kote a li bwè dlo mwen kounya mwen make galon dlo a nan yon ti pye bwa mwen wè ti pye bwa a se la misye mete galon dlo a anba yon ti touf zèb mwen retounen mwen tounen yon koulèv mwen retounen lèm retounen mpa wè galon dlo a ankò mwen di kèt misye pa timoun non epi menm kote a byeneme m Mwen retounen m ale. Mwen, mwen chante, mwen chante. Lè m gade misye mete manje nan dife. Misye mete patat nan dife avèk joumou, avèk gonbo. Mwen konnen manje sa yo kenbe cho. Lè yo fin bouyi, misye ale, li pran yon fèy bannann, li ouvè joumou an, li ouvè patat, epi li kite gonbo a nan dlo an, epi mwen di la m ap pran ou nèt kounye a. M ale mwen tounen yon ti kolobrit danse, mwen. Pwazonnen tèt mwen, male pou m al souke zèl mwen sou manje yo, pou mwen pwazonnen yo, kòm Ijal manje yo, pou l tou mouri. Lè m parèt, byeneme m, lè m parèt kote manje a te, t ap pouse lafimen an, men m dife, twa pye dife a m pa wè. Mwen pa wè manje, mwen pa wè anyen. Mwen retounen, mwen di kè, m pa konprann, gen lè misye, m pa konprann, misye gen, sa k ap pase? Mwen di ok, mwen konnen kote m ap pran misye. Konnya lè misye ap manje sal li m paka pa pran misye konnya lè misye fini midi konnya misye al chita pou li manje li pran san l li priye sou manje l epi l kòmanse manje pandan misye kòmanse manje li gen mon moso joumou nan men l epi li pran yon kiyè l ap pran gonbo epi li gen mon ti gonbo nan ti bwa gonbo a pou l manje epi konnya m tounen yon gwo mouch pou m al depoze sou manje an pou mwen tou pwazonnen manje a lè m parèt mwen twouve de men misye a vid li pa gen manje nan men l. pa gen manje nan men misye. Mwen di kèt sa kap pase mwen ale. Mwen di bon pliske m paka pran misye nan sa yo ki plan map fè. Map map planifye mwen di m pa se plan A m pa bon plan B m pa bon plan C m pa bon kisa m ta fè. M ale nan yon ravin mwen chita map reflechi. Lè ap mache pou misye ale. Misye kontinye sèkle mwen ale m achte tafya mwen retounen map veye misye. Mwen pa wè sam ta fè. Lèl fè yon lè bien aimé m m wè misye ale l rale yon bourik epi l lè sa l prale lakay li la m pa gen plan ankò paske misye pwale pa gen chans pou mwen ankò pou m fè misye anyen misye rale bourik li misye rantre kòd nan tèt bourik lan li mare l lal a distans konnye a l ale a distans pou l al fè makout pou l al fè chaj pou l vide pou l pran bourik la pou l sele bourik lan pou l al lakay li. Mwen veye misye, mwen demare bourik lan, mwen retire kòd la nan tèt bourik misye an, mwen pouse bourik la nan yon ravin fè l ale lwen, epi mwen mete kòd la nan tèt mwen, mwen tounen menm fòm bourik misye an, m al mare tèt mwen menm kote a. Kounye a la, misye vini, misye pran mwen, lè misye pran mwen, misye fin ranje makout, Misye pran mwen, li se, li, li sele mwen, lè l fin sele mwen, li mete mòbrit nan bouch mwen, epi l mete makout lan, li kòmanse ranje chaj. Lè misye fin ranje chaj sou makout lan, li mare makout lan, byenneme m, misye ale, li te gen yon ti gawòt gwayav nan men l pou l kale bourik lan, li di, en, en, ou twò piti pou kale gason. Misye ale l koupe yon sèl bout makak li kenbe nan men l. M di, kèt! Gen lè m gen yon bagay mwen pa tounen nan bourik misye a, mesye. Byenneme m! Menm kote an, misye rale mwen byeneme m, misye rale m, epi misye ap sòti avè m. Pandan misye ap sòti avè m, lè l fin sòti baryè avèk mwen, byeneme m, epi menm kote an, misye voye kòd la sou do mwen, mwen kanpe. Epi men plan mwen. Gen yon ravin misye pral desann mwen gen yon plan nan ravin nan map tou pete kou misye nan ravin nan map tou voltije makout lan epi map tounen moun mal fè wout mwen mwen fin a misye nan ravin nan epi menm kote an misye rale mwen li mete kòd la sou do mwen menm kote misye mete kòd la sou do mwen epi misye ale nan baryè a li rale yon kòd li mare baryè a li rale yon chèn li pasel li mete yon vye kadna li di le san de jezi Kouvri baryè a. Menm kote l fin di Lesan de Jezi kouvri baryè a, menm kote a l ale sou do mwen, li di, Senyè, monte avan, m ap monte dèyè ou. Menm kote misye di sè li a monte avan, l ap monte dèyè l, misye pase pye l rwap, kote misye pase pye l la, depi kote misye pase pye l la m anba chaplèt. Misye pran bò dèyè m pou piyay, se tonk! Se tonk! Baton m mache, m kouri, baton! M di, A! Genlè misye sispèk se pa bourik li a mesye. M pa kwè misye t ap bat bri klè konsa. Misye pou mò dèyè m pou piyay. Se to, se to, pa to m ap kouri. Mwen mache, mwen mache. Gade, lè misye fin pran gò sa l santi li, li sansib, misye janbe nan lòt bò dèyè a. Baton! Baton! Epi, lè misye rankontre avèk yon frè, epi frè a di, Kounye a mwen oblije m ap kriye atò, dlo pa ka rete nan zye m. Misye, frè a di, Ò, Konpè Entèl, Se pa bouykou wap kriye. Misye di ah Freddy li poko pran baton kounyal kòmanse pran bwa mdi ah bon si misye bat mwen toujou lap tiyem nèt avanm rive lakay li byennemem haa se lè w nan Jezi w alèz wi nan dyab la pa gen anyen non se pase mizè wi al pran gwo pwen depanse kòb depanse konbyen mil dola al mete sou ou epi w paka dòmi nan kabann ou pa alèz non men nan Jezi. Avèk bibou senpleman wap gen viktwa alelouya avèk lapriyè wap gen viktwa mwen ta fon bagèt rizib sèlman non nan di je gade senyè a monte avan map monte dèyè do e lèm di w sa le sentespri monte m vre wi byeneme m lè map rive sou bafon an Kounye a m di ou mèt bat mwen, dènye bat wap bat mwen, map fin avèw la. Paske m paka pale, epi lè misye pral rive sou bafon an, epi Senyè a di, ou nan konba wi sèvitè, chante non pou mwen, epi se misye kòmanse chante, map imaje sèl ak Jezi nan yon kominyon diven, lemond pa kapab fèm plezi. Mwen pou Kris e Kris pou mwen. Byeneme m, pandan pou mije fin chante chante a m ap desann bafou anba chaplèt, epi mije pran m nan de bò kou pou m monte ti mòn nan. De bò kou, chaplèt nan tèt, nan kou, mwen kouri mwen monte bafou an. Mwen di, Mesye, gade dans ki m mete tèt mwen non! Byeneme m, mwen mache vit, mwen mache vit. Lè m rive lakay misye, Kounye a misye, mwen rive. Bondye fè mwen rive atò. Lè mwen rive byeneme m, kounye a misye ede madanm li vin ede l met atè. Lè yo fin met atè, epi mwen swaf, mwen pa ka sipòte. Debò dèyè m anfle. M pa ka sipòte. Debò kou m ap fè m mal. Menm kote a mwen swaf, mwen di, Bon, kòl yon lè m ap tounen moun, m al lakay mwen. Byeneme m, Senyè a di se ou ki te mete tèt ou la, se ou ki ka retire tèt ou. Ebyen se menm jan tankou prizon wi. Se rantre jan w vle soti si w kapab. Byeneme m, lè w lakay Senyè a, lè w al atake yon sèvitè Senyè a, se rantre jan w vle men soti si w kapab wi. Rantre jan w vle men soti si w kapab. Byeneme m, pandan m anba kòd lan, mwen swaf, m ap di si misye te vin met yon ti dlo devan m mwen ta bwè. Li met yon dlo sal mwen t ap mouye lèv mwen tèlman m swaf. Misye pa vin met yon ti gout dlo devan m. Mwen di a misye sispèk li pa bourik li a sa. Misye mare m nan yon ti tè, Pandan misye ba marim nan ti tè a epi mwen kanpe la jem ap gade misye fin manje epi mwen epi lèm gade mwen wè 4 moun ap vini epi frè tèl mwen vin baw yon priyè mezanmi byen emem lè moun sa ap chant anndan an chak kout beni swa letènèl epi m janti kòd la ap sere koum. Chak kout denizwa letènèl epi kòd la ap sere koum Chak kout le san de jezi epi m santi kòd la ap tounen yon chèn nan koum Mesye byeneme m kòd la vin tounen yon chèn nan koum Yon gwo bout fè wi Byeneme m kote m nan chèn nan m pa ka tounen moun ankò Li vin solèy kouche moun yo ale Kote moun yo fin ale yon ti seren lapli kòmanse ap farinen Yen yen pa janm pase. Mwen fin pran chaplèt map mouye lapli eeyy byeneme m ou alèz nan Jezi wi e si w pako gen Jezi pa panse nan satan ka fè anyen pou ou si l te bon m tap rete ladan l kote m ye a m alèz byeneme m lè Mwen gade, m wè moun yo ale, lame ap farinen, solèy kouche rive. Tout sa m fè pou m tounen moun, m pa ka tounen moun. Mwen fwote kò m atè, m pa ka tounen moun. Kounye a lè m wè m pa ka tounen moun, tout sa m te gen pou m resite, m resite tout mwen pa ka tounen moun, mwen di bon, gade kote m mete tèt mwen. Kounye a pou m rete bourik pou nèg sa ap bat mwen chak jou konsa? Pou nèg sa ap monte m chak jou konsa? Hey! Bon, m pa ap fè anpil tan. pou nèg sa ap sakajem chay yo konsa gen chaplèt byen emem mwen pase tout nwit la se you sa m wè kisa moun kap sèvi bondye gade ou wè ou menm gen nan bondye moun ki pa gen bondye li gen richès li gen gwo chato li gen gwo oto li gen gade li gen konbyen tè li vwayaje lè l vle li tou lidè li bwè li manje an ayiti lè l bwè dlo ozetazini gade se ou k alèz la tande se ou k rich lan pase lè w ap dòmi Gade syèl la deplase pou vin veye kay ou. Byeneme m, pandan mwen rete, m ap gade lannuit sa, lè m gade yon nèg ki pa menm gen lajan, lè m gade chèf ki ap veye kay miche, seri de gwo zam kouwòne tout kay la pou lesyèl montre m kote k gen pouvwa se nan Bondye k gen pouvwa. Chèf ap veye kay la tou wo. Mwen di, Bon, mwen pa ka konprann sa k ap pase la. Epi je m ap gade. Byenneme m, li, mwen la tout lannuit la, lapli ap farinen. Lè l pral jou, lapli a pase. Lè l jou, misye pran m ankò, li sele m, li monte m ankò pou jaden. Byenneme m, lè misye pase pye sou mwen, mwen pa konnen si e Bondye k pale nan konsyans li pa bat mwen menm jan ankò. Si l pase m yon kout baton la, l al pase m li pi devan nèt. Epi mwen mache vit, mwen mache vit. Lè m rive, misye lage m. Lè misye lage m, byenneme m, epi mwen ale, mwen antre nan ravin nan. Epi Bondye di, Pou tout sa w te fè yo, m ap montre w se mwen k Bondye. Epi menm kote an, mwen kòmanse repete pawòl, m ap tounen moun. Byeneme m lè m fin tounen moun tout boutan lè m tounen moun de pye m pa vle tounen moun mwen ret ak yon lake la mwen de pye m bourik lake m bann zye dèyè m mwen di mezanmi kòman m apral fè kòman m apral rantre nan bouk kòman m apral ye epi mwen gade m ap kriye dlo pa ka rete nan zye m epi mwen fon ti chita mwen chita sou lake m epi yon menm kote a senyè a di m ap fè w tounen moun wi epi menm kote a. Byeneme m mwen resite yon pawòl ankò Li gen yon pawòl ki vin nan tèt mwen mwen resite l Epi m tounen moun Tout pye m tounen moun Epi byeneme menm kote a m leve m ale Lè m leve de bò dèyè m rèd Mwen santi m pa ka mache mwen tankou se yon fiy ki fenk sot fè kouch nòmal ki pa ka mache dwat Se konsa m ye Lè m rive m ale men Louk m ale jwenn yon gran sè m Mwen di l konsa Mwen sot nan yon bal yaswa pandan m sot nan yon plèzi. Yon goumen leve, mwen leve kouri, mwen tonbe tout dèyè m kòche pou l fon dlo cho pou basinen dèyè m pou mwen. Pant byeneme m pandan m kouche sou vant epi sè m nan ap basinen m epi li di mwen mwen bak sa yo pa mak grave ye sa e mak kout baton wi ou te nan goumen mwen di si w pa kapab ou mèt kite m epi men m kote al chèche moun pou manyen m lè moun nan ap manyen m byeneme m li di ou te fè aksidan machin m di non m pat fè aksidan machin non epi m pa ka pale koze a. Epi m manyen, lè m fin manyen byeneme m, lè m fin manyen, le Sentespri kraze tout zo m, le Sentespri brize m, pase pou l montre m ze li ka kraze zo. Byeneme m, lè m fin bon nèt, epi sou de semèn, mwen di, pou sa miche fè m nan, fò m fè l peye l kanmenm. Nèg ki nan Satan pa gen kote nèg sanwont konsa non Satan. Satan pa gen nèg sanwont konsa non. Byeneme m, pandan m di fò misye peye m sa, byeneme m, Depi mwen leve, mwen abiye, mwen fè yon ti sè m ranje cheve m pou mwen, pandan l fin ranje djwed mwen, epi mwen grese yo, epi mwen aranje m m ale, mwen mwen pran menm andeyò a pou mwen. Lè m rive, m ale nan lakou a, m pa janmen nan bò misye a non, m al teke mab avèk timoun, mwen pote jwèt pou timoun yo, m ba yo kòb. Pandan m ap teke mab, misye sot nan jaden, li vini, li fin benyen, epi madanm ni ba l manje. Pandan madanm ni pote manje ba li nan yon kouvre pla, li chita li fin priye epi li kòmanse manje. Epi madanm lan di, Frè blan ou pap manje? M di, Non m pa vle non. Epi m ap veye misye, epi m di, Konnya m pral pran w. M pa di moun m ale non. M fè yon ti vire, mwen ale dèyè yon ti rakèt lèt yo nan yon koridò, mwen tounen yon gwo mouch, mwen vin pou m poze nan yon kiyè manje. Pou mwen kraze miche kounye a la m paka pa pran miche menm kote m tonbe nan kiyè manje a tchuup miche pase men l fout pran m pap poul kraze m pap m tonbe lè m wè miche li pase pye sou mwen m pap pap monte anba chèz la epi m souke zèl m anba pousyè m sere lè miche chache mi pa mi di m tap montre w epi byeneme m menm kote a mwen sòti mwen veye miche m sòti m ale mwen tounen moun lè m tounen moun mwen siye kò m mwen parèt mwen pran yon chèz kounye a m pa pè miche. Mwen di fòm konnen sekrè miche genyen eske se nan bondye l sòti e mwen di jodia sòf ke mwen kontinye ou byen m manje miche epi m chita devan mesye m di pè yon ti koze yon bagay m vle mande w wi yon ti kesyon li di depi se bagay ki sòti nan bondye m ap reponn ou tout li di bondye ap banm pouvwa pou m reponn ou tout sa w ap poze m m di pè banm di w yon bagay pale m de moun konvèti sa yo k toujou ap rele beni swa letènèl le san de jezi mwen di banm di w yon bagay m wè moun sa yo Eske moun sa yo gonw pwen sou yo tankou ki di pwen koman pwen an m di non tankou lannwit oubyen demon paka fè yo anyen li di koman pren m di non tankou eske tankou nenpot fom yon demon pran m wèl paka fè moun sa yo anyen li di an bon konnya m konprann sa w vle di li di pitit gason m pap sere di w wè nou menm Bondye nap sèvi a li ban nou pouvwa ou tounen bourik nap monte w nou bat ou ou tounen mouch nap kraze w vye leve m vla misye te konnen se mwen li tap bat la eeyy m di misye te konnen se mwen li tap wonfle a tande vye leve m leve tou wont m ale mwen kite misye m pa janm mande l kite w ki sele l ankò ebyen banm di w moun kap sèvi Bondye li gen de pafwa ou konn wè pastè konn kanpe sou chè konsa nan legliz lap preche Li repete yon bagay bagay la fè dyèl apre prèch la wi. Frè a di a, sè a di, se ou ki te konnen koze m se ou ki tay di pastè a sa. Pastè a pat menm konnen koze koze moun nan non. Lè lè lè Dye ap sèvi avè w, Dye fè w di bagay et pou èdmi an sezi pou l konnen tout sa w tap fè ou te konnen l poutan w pat konnen anyen non. Se Dye menm ki fè sèvitè a di l, men sèvitè a pat konnen se mwen l tap bat la. Pliske se le Sentespri de Dye ki tap aji le jou li te fè tout sa yo. E menm Dye k tap aji an, se li k vin ban m repons la. Gen de bagay kap fèt nan lavi w, se Dye k vin fè l pou ou wi. E pa ou k fè l, paske ou pat gen fòs pou te fè l. Se Dye k vin fè l pou ou. Ebyen byeneme m, map di w byen, kèlkeswa fòm, ebyen lè m vin chèche pou mwen konnen, Kisak pase? Ebyen kisa Mije gen? Si Mije gen 5 bèf, kote bèf li fè pitit lan premye rapò a, li di w premye bèf sa se pou legliz. Nan lamwason l, li pran yon bèf li pote l legliz. Mije gen jaden an, nan rekòt lan, se pou l pote ladan l nan legliz, pou ki rezon? Li di w gen moun ki grangou legliz lan. Si l ap separe yon ti gode bay chak, li p ap kapab menm. Si l pote l bay pastè a, pastè a konnen moun ki vin prezante sò yo devan l, pou l di moun, li ka di moun sa menm gen yon. On 10 go de bwa la pran 5 ladanl li toujou monte legliz ebyen le mond envizib paka kontre kare moun sa ebyen banm diw byen kelkeswa fòm èdmi an pran e map diw byen wè semenn kwazad sa kelkeswa moun ki ta vin depoze nan kwazad sa m pran sa kòm defi te gen yon te gen yon pwojè al kontinye pwojè a poum wè si djab ka kanpe devanw li pa kapab e map diw byen gen anpil moun ou wè k pa beni. Kòman w kòman? Moun nan legliz, moun nan ap travay, moun envizib tankou moun ki nan lari, Satan di w mwen pa gen avè l paske m touche sou li e mwen fè mwen peye sou non l. Kòman? Lè nan mond envizib lè dyab reyini, lè tout espri yo reyini, yo chèche konnen ki moun k ap travay pi gwo kòb. Konbyen kòb moun sa touche? Ko kilè l touche? Chak kilè l touche? Chak konbyen jou l touche? Chak konbyen fwa? Gade konbyen kòb yo peye l. Epi gade le mond envizib mete tèt yo ansanm. Yo di wè nèg sa li ban m pwoblèm mwen menm m pral kraze l. Yo kounye a yo kòmanse fè ofrann sou non w. Yo kòmanse fè dim sou non w. Ou fè 5 vwayaj anbasad al dèyè viza. Gen moun ki twouve viza ya paske moun nan priye pase w non men gon bagay ki manke paske ou kite ou bay mond envizib yon tou vid sou ou e kèlkeswa moun map di w byen menm la sent sèn bab di premye dimanch wap pran la sent sèn mond envizib ap bay sent sèn tou. Sou do ki moun? Sou do kretyen yo. Ou pwany, ou pwan Sent Sèn nan avèk ògèy, ipokrizi, lahèn, ou te fè yon peche, ou pa t al mande Bondye padon, avan ou te pran pen sa, ou te pwan ven sa, ou mèt pase tout ane, ou mèt kore, ou pral peye sa. Nan maladi, nan soufrans, gade, ou pral gon tèt kase pou jis mwa sa fini. E tèt kase sa gade ou pwal depanse kòb gade ou te rete te gon sèvis legliz lan tout moun tap vin depoze monte sansib pran yon anvlòp pou tal peye monde envizib gentan pas anbal peyel pou ou lè espri sa vin peyel pou ou gade wè kòb ou pat bay la ou pwal bay li nan lopital e si ou pat nan si ou pa gen Bondye menm menm nan bòkò a pay bay li menm nan bòkò e si ou pay bay li nan bòkò ou gen pou bay li menm nan sèkèy e nan sèkèy la pa dou non nan sèkèy la pa dou non. Paske lè w nan sèkèy se satan ki tiye w ou pa pran mò Bondye li di w byeneme m je w ap gade fanmi w k ap kriye je w ap gade pitit ou k ap kriye je w ap gade moun k ap kondi w epi ban m di w byen bèl bagay lan èdmi tiye w la li k ap pote kouwòn ou ankò k ap pote w ale nan simityè èdmi k pran w nan wi li k ap pote kouwòn ou k ap al pote w nan simityè li pa dou men lè w mouri nan Bondye ou ale avèk kè ouvè gade ou ale avèk yon kè kontan ou ale avèk yon jwa paske w konnen èdmi ou pa gen mizè w pral pase ou prale tout tout dwat al jwenn Senyè a ebyen byeneme m ap di w byen aswè a jèn fi jèn gason moun k ap jere yon fwaye gade pa gen anyen nan satan al nan sen se pa ka fè anyen pou ou. Al rele, al limen balèn, balèn pa ka fè anyen pou ou. Al bay mayi griye, li pa ka fè anyen pou ou. Menm mayi griye a li k'ap fin avè ou. Paske menm dyab w'ap bay manje a, se li menm k'ap vann ou pou yon gout kleren. Men Bondye'w lan, li p'ap vann ou ni pou lò, ni pou dyaman, paske li gen tout deja. E aswè a m ta vle di'w, si w ta vle fè yon pi bon zanmi, si w ta vle asire lavi'w, ou ta vle kanpe dwat kote w ta dwe kanpe, vin kanpe anba zèl Jezi. Ke Bondye beni'w.